Bonjou bonswa tout moun nap kontinye a menm seri kòman ou kapab ensere fòm yo nan CorelDraw pa egzanp m pral vini la map klike sou yon fòm m klike sou fòm sa epi mwen trase yon fòm si m bezwen trase yon lòt fòm nan bar sa nan bar de pwopriyete li map wè isi ke m gen. Yon opsyon ki pèmèt mwen al chache lòt fòm. Mwen kapab vini pa egzanp, m chwazi fòm sa, epi m just rete pou mwen trase l. Ou m ba l koulè, nou konnen kijan pou n fè sa. Pa egzanp, m ta vle ba li yon ble, m klike sou ble a. Si m ta vle bay liy deyò a, sa vle di kontou la, m ta renmen ba li yon lòt koulè, mwen vini pa egzanp. M ba li yon koulè ann di wouj. Nou ba l wouj, nou fè klik dwa. Ou konnen koulè deyò se klik dwa, koulè anndan se klik goch. Nou fè klik, klik dwa, wap wè bò di yo la li vini wouj. Pou m kapab wè l pi byen, m pral bay liy lan yon gwosè. M vin nan outline lan la a, pa egzanp m mete la 8, wap wè trè byen ke deyò a wouj. Epi andan li ble. Pou deyò a ka ble. Pou deyò a ka wouj ou fè klik dwa sou wouj la. Pou andan ka ble ou fè klik goch sou ble a. Pou m jwenn lòt fòm ankò, m kapab tounen la toujou. M chwazi pa egzanp basic shapes. M klike epi m trase yon fòm. Epi m ka vini nan pwopriyete isi. Mwen klike. Epi mwen chwazi nenpòt lòt fòm. A remake ke chak outil yo, ok, ikon outil yo, gen yon ti triyang ranvèse, sa vle di ke, sa vle di ke gen lòt opsyon ladan yo. Depi ou klike sou yo, w ap jwenn lòt opsyon. Depi ou klike sou yo, w ap jwenn lòt opsyon. Depi ou wè ti triyang ranvèse a, vle di ke gen lòt opsyon.

Nou gen plizyè objè sa yo la. Nou kapab, yo chak se yon objè aparantye a. Nou gen sa a, nou gen flèch la. Nou gen objè sa a. Tou lè 2 se 2 objè aparantye yo ye. Sa vle di ke si m ap deplase objè sa a, se sèl sa k ap deplase. Nou wè kòman nou deplase objè. Pou nou deplase objè a, fò l pran fòm kwa nwa sa epi lè sa mwen kapab deplase l kote m vle sou ekran m nan pou m redimansyone l pou m fè l vin pi piti oubyen pi gwo m pran li pa egzanp la lè l pran fòm flèch nwa ki gen 2 pwent lan mwen kapab redimansyone l pou m fè l pi piti pou m fè l pou sa mwen ka fè menm jan an si m bezwen agrandi sa m vini la oubyen nenpòt kote. nan pati adwat oubyen agoch oubyen anlè oubyen anba m vini m klike m tann lèl pran lèl pran fòm flèch la sou ti kare nwa a li pran yon doub flèch ki gen 2 pwent yon flèch ki gen 2 pwent epi mwen klike mwen kapab bay gwosè gwosè ke mwen vle si m vle bal koulè mwen kapab vini la m klike klik goch epi Mwen bal yon koulè. Gen sa yo rele, gen chak koulè sa yo, yo gen nuans koulè anndan yo. Sa vle di ke gen lòt koulè anndan. Pou m jwenn nuans koulè yo, pa egzanp m bezwen wè ki lòt koulè ki gen anndan blu syèl sa a, m klike epi m fè yon ti kenbe l pandan kèlke segond epi m ap wè ke m ap jwenn lòt nuans koulè ladan l. Sa vle di fè yon ti klike kenbe epi ou jwenn lòt nuans koulè, ou ka chwazi sa ou vle. Pa egzanp. Pwa a te wouj, m te gen rektang la ki wouj la, m vin nan nuans koulè wouj la, m klike kenbe yon bon ant kelke segond epi map jwenn lòt koulè, mwen ka chanje koulè a jan mwen vle. Kòman gwoupe yon objè, sa m te vle moutre nou, kòman n gwoupe objè, pou w gwoupe yon objè, pa egzanp m gen 2 objè sa yo, m ta vle gwoupe yo fè yo fè yon sèl, ok, sa m fè, m vini sou yo. Mwen mete yo ansanm epi mwen seleksyone tou lè 2. Kòman m seleksyone tou lè 2? M kapab m kapab seleksyone youn epi apre sa m prese chif pou m seleksyone lòt la epi m seleksyone tou lè 2. Depi m fin seleksyone tou lè 2, genyen la nan bar de propriété a, m ap wè ke ti ikon sa la ki vle di groupe depi m annik klike sou li. M ap gwoupe objè a, sa vle di objè sa a li vin fè yon sèl, li vin fè yon sèl. Wè, toulède y ap deplase yon sèl kou paske yo vin fè yon sèl. Mwen gwoupe yo. Kòman ou degwoupe yo? Pou degwoupe yo, ou vini la a, ou vini la a, ok, ou degwoupe li, ou vin sou ikòn sa a, ou klike, epi ou klike deyò, w ap wè kounye a ke ou kapab deplase li. Yo chak apa, sa vle di mwen degoupe yo. Men gen rakousi klavye ki pèmèt ou fè sa pi rapid. Pandan ou fin seleksyone yo, pa egzanp ou ka seleksyone konsa tou, klike drage, konsa, ou seleksyone tou lè 2, ou ka fè kontrol G sou klavye a. Kontrol G vle di, G a se pou gwoupe. Otomatikman, lè ou fin seleksyone, ou fè kontrol G, w ap wè tou lè 2 gwoupe. Pou degoupe yo avèk yon rakousi klavye.